Hey sa kap fè das la fout gèlin gang mwen tounen bak avèk yon lòt videyo pa bliye lak chèn kòment en abone sou chanèl la pou ka fè pati nan fanmi nan jodi a m vin nan yon videyo pou moutre nou kijan mwen fè dayèt mwen kisa mwen bwè pou fè dayèt premye sa m itilize m itilize vinèg vinèg sa make manman Li vreman bon. Anvan ou itilize, ou sipoze souke l anvan ou itilize l. Se sa yo m itilize pou m mezire l. M just pase ke nou la, m ap montre nou se mezire pou m ap montre nou kijan pou nou mezire l. But, ou konn ayisyen, nou pa bezwen mezi nou, m just vide l m konn ki valè m ap mete. M itilize dlo sa. Sa se dlo sitwon. Sa e sitwon mi an, pa itilize sitwon Vèt la. Sa se 100 pou 100 sitwon natirèl sitwon an li ye. Gen de lè w ka itilize grenn nan tou. Bon se men nan m itilize galon an, m achte galon an pou pi fasil pou mwen. Tout moun konn ji sa. Si w menm ki premye ap bwè l, ou wè li pa gen bon gou nan bouch ou, ou ka itilize yon ti gout ji sa oubyen yon ti gout ji apo. Am sa mwen map itilize kòp sa pou moutre nou ki jan mwen bagay ni. E pi tou, m itilize plastik sa. Bon, mwen fè pou nou. Plastik. M gen yon ki ouvè deja we. Mwen poske fini meti sa deyo. Meni. Men, m ta al achte l, kote m ta al achte a bat m pa jwenn gwo a, se ti piti sa m jwenn. M tou pran. M itilize Vicks. Vicks. M itilize l wi, wè, li preske fini. Se li m itilize. Ok, m pral moutre nou ki jan m komanse te a. Premye sa m pran, m mete dlo a cho. Dlo a cho, wè kijan li fè steam nan bagay la. Mete li nan preske 6. M pral pran um, kòp e ti mezi sa, m pral plen li avèk um, vinèg. Vinèg. Sa se vinèg la. Mwen vide. Mwen vide nan kòp sa. Mwen bal pran dezyèm kòp sa. Mwen bal mete ji sitron.

Tankou la epina ansanm avèk kale, ansanm avèk konkonm, jenjanm, m blende l la sa. Anm, dlo sa se li m brè tout lajounen. Sa, ki sa k ladan? Se konkonb ansanm avèk sitwon. Se li m brè pou lajounen. Se li m brè lajounen, pou tout jounen. Ni nan nwit mwen tou. But, anvan m, anvan m moutre nou ki, pou m goute l, m ap di nou. Medam, lè nou leve le maten, nou ka bwè yon yon ti kòp dlo cho, nou chofe li nan makorèv, nou bwè l, lè nou chofe l, make sure pou nou lage yon ti e pa jenjanm, poud jenjanm lan, nou vide yon ti poud jenjanm ladan l lè nou fin chofe dlo a. Le maten nou bwè dlo a tyèd, valè nou ka sipòte l. Le Leswa a tou pandan nou pral dòmi, nou fè menm bagay la. Tankou la, wè, se paske map moutre nou, map pral bwèl konsa. Lè nou ap bwè, lè nap bwè vinèg la, pa itilize li san nou pa itilize yon, ki jan rele bagay la ankò? Yon, yon kapison, yon bwa bagay. Guys, m pa sonje kijan rele li. So, nou mete yon chalimo. Exactly. Yon chalimo nou mete an dan te a pou nou bre. Mete la. Ti fim nan ka fèm pale. Um, nou met chalimo an dan nou brel. Pa kite li jwenn avèk dan nou. Pase ke li ka gate dan nou. So, map moutre nou. Apre depi nou fin brel pou nou ale bwose bouch nou. Right away. Um,

Hmm. Lè m fini, lè m fin kon m fin bwè sa, m kon pran um, viks la, m pase l, wè li, m kapon l konsa, m pase li nan tout vant mwen, M pase li nan tout vant mwen apre sa m itilize plastik la. Banm moutre nou. So m pap ka mete an m pap ka itiraje sou mwen devan kamera. M ap moutre nou nan koum. You see? Lè nou fè li nan vant nou, nou make sure nou fè sa konsa. Konsa nan vant nou. Ya. Nan fix la. Ya. Pa janm fèl fè vant ou fè devan, fèl fè dèyè. Ya. So, nou iti. M vin vreman, m vin gwo, m pa renmen gwosè m vin ye konya paske m te strese anpil pou mwa sa yo. So, pandan m ap strese a, m vin gwo. Konya la, m ap bat pou m retire strese sa nan mwen pou m ka bak ki jan mwen te ye a. Si w moute nou ki jan, nou ka mete l, nou ka fè l nan kou nou, nou ka fè li nan nan ponyèt nou, nan tout kò nou. Nou ka fè l, apre sa nou pran rap la, pou vant nou, nou pran rap la, you guys, um, nou pran rap la, nou rape l, nou rape l nan vant nou, together, avèk sitwon, nou bwè, m bwè. Apre sa, nou ka fè nou ka fè ti spò. Nou ka fè ti spò si nou pap sòti. Nou ka fè ti spò. Mwen m gen de lè m fè ti spò nan salon an lakay mwen. M fè ti spò. So, yeah. Manje. Akoz m ap bwè vinèg la, avèk tout sa m sot montre nou an la, m ka fè jounen an, m konn manje pou 16 jou. Pou yon sèl fwa nan yon jounen. Manje yon sèl fwa nan yon jounen. Pase ke li kenbe m. Guys, vik sa koutan pa je. Li kenbe mwen pou tout, pou tout jounen an. So, se li mwen fè. Nou ka itilize jenjanm. Si nou vle nou ka met jenjanm la den. Ou byen nou mete, nou mete piman, yon ti piman wouj ki pike. Nou ka metel So lè nou metel lap voye nou al itilize badoum rapid Si nou itilize